Poukisa nou tout kanpe, nou kwaze bra nou, n ap kite lougawou manje timoun yo an Ayiti? Nan 10 timoun ki fèt nan peyi a, avan yo genyen 1 an 3 deja mouri ladan yo poukisa poukisa nou pa janm leve vwa nou kont lougawou kap manje timoun an ayiti depi yon moun fon timoun an ayiti premye bagay li pè. Se lougawou pou a manje pitit li. Kèlkeswa bri ke l tande sou do kay lakay li, lougawou ap vin manje timoun li. Menm timoun, nan dis timoun ti gen ennan, avan rive dizan, yo gentan, menm de ladan yo mouri an Ayiti. Eskize m, nan vodou a, vwayaje oubyen travèse. Men poukisa nou pa janm leve vwa nou kont bagay sa yo? Men, kiyès ki lougawou a? Eske lougawou a egziste? Eske se vre lougawou a vin vole, vole lèswa, Li vin pran timoun lan anba vant manman l, li vole avè l ankò, epi l al souse timoun lan pou l pote kò a retounen bay manman an. Èske se vre? Anyee! Lèlmi an wo anyen o lèlmi so anyen o lèlmi so la chemen ou gon bouche o lèlmi so batal la m di anyen lèlmi an wo.

Ho lèn mi so ayy ho lèn mi so lwa yo chemen ou gon bouche ho lèn mi so batala ho nè. Gen moun ki di peyi Ayiti Gen 12 milyon. Gen lòt ki di gen 13. An n dakò sou 12 la. Gen lòt moun ki di ankò gen 3 milyon oubyen 4 milyon Ayisyen k ap viv nan dyaspora a, sa vle di nan peyi etranje, lòtbò dlo, jan w vle rele l la. Bon, moun sa, si, si, si pa egzanp, gen 3 milyon Ayisyen k ap viv nan peyi etranje, a vle di, pa di m yo kite lougawou a lakay yo, genyen ladan yo ki vwayaje avèk lougawou a. Paske si se yon espri k sou moun lan, tout kote l ap fè, espri a avè l. Men poukisa Lougawou sa yo pa janm manje timoun nan peyi etranje. Ann eseye gade, la majorit te, la grand majorite dyaspora ayisyen an, Lèzetazini, Kanada, Lafrans, Sendomeng. Ann pou egzanp, ou janbe fontyè a. Wa Sendomeng, poukisa lougawou sa a tou pa manje timoun menm Sendomeng? Kounye a la, ann pale verite, èske lougawou egziste? Men si lougawou a egziste, ki tip de lougawou? Mwen menm, etan yon houngan ki gen eksperyans 25 an, mwen gen lakou m, mwen gen yon fòm, sa nou rele perestil la. M gen 25 an m ap chèche konnen kote lougawou yo ye, jiska prezan m poko janm wè youn. Li pa egziste. A se Houngan k ap pale kounya la. Pa gen afè lougawou. k ap vole lèswa vin pran timoun anba vant manman l pou l al souse l pote bay timoun lan vini sa pa egziste. Avan m al pale ki tip de lougawou ki egziste, m ta renmen fè frè manbo, frè oungan m yo,

Se prèske sa ke mwen m te di. Chanèl YouTube sa ke m pral ouvè a, premyè enemi ke m pral genyen, se Houngan avèk Manbo. Mwen kab konprann, depi ti pitit moun lan malad, tèt li cho, li konn se dyab ki al manje sougawou, Men wi nou fò nou konn travay men sou fè travay gerisè a pou timoun lan fò fè manman avèk papa pran wout chemen lopital oubyen kay doktè. Lougawou kap vole sou do kay moun yo vin manje timoun yo sa pa egziste. Men poukisa timoun lan Avan l rive dizan nan vi l, menm twa gentan mouri ladan yo. Gon w mo an anglè ki di w life expectancy, karantan. Depi yon moun gen karantan, se jan de vi ayisyèn nan, karantan Ou mouri. Eskize m, pa gen mouri, gen vwayaje. Ou te vwa, travèse. Sa t fè sa? Nou pa janm mande tèt nou, depi yon moun malad Ayiti, li pa pran anpil tan pou l mouri? Sa t fè sa? Ou wè kò sa a ou genyen an, genyen twa kalite alimento. ki pou sovgade, ki pou nouri, ki t pou kenbe konsa. Si m pa manti, si n te pran nòt mwen byen, w ap jwenn youn ki rele, gwo mo an fransè,

Ko jwenn proteyin sa a. Konbyen moun an ayiti ki manje byen espesyalman nan mas la konbyen sa w pran sa w pran tout nasyon an jeneral ou kapab di gen yon 100 mil ki kapab jwenn 3 kalite kalite vitamin sa yo yo manje yo chak jou mwen pral ba nou dezyèm lan dezyèm lan li menm se lè legim Lè fwi, sa se li menm ki ba w vitamin pou sovgade, ki rich an vitamin ki pou sovgade kò a. Twazyèm lan, ou va jwenn sereyal. Sereyal la, se pa, e bagay timoun yo ap manje depi yo isi yo, depi ou leve, ou wè timoun yo men kòsè yo, y ap bwè lèt. Se bagay sa yo, trè souvan depi timoun nan malad an Ayiti, li pa ka reziste avèk maladi a, nou, li pa ka jwenn nitrisyon nan pou l manje byen, manman timoun nan vin pèdi timoun nan. M ap repete ankò, pa genyen lougawou t ap vole sou do kay manje timoun. Men, m pral di n yon lòt tip de lougawou ki egziste ann Ayiti. Ou gen 5 ladan yo. Youn nan bagay ke m aprann de Thomas Sankara, lè l t ap batay ann Afrik, li di lidè afriken yo, Ann leve vwa nou ansanm kont enperyalis la. Yo pa kap tue nou tout. Men si se grenn pa grenn nap leve vwa nou, yap tue nou grenn pa grenn. E misye, e li te kòrèk sa li te di a. Se verite. E pè sa jodi a ke m ta kap di, ni oungan avèk manbo ki konsyan, ni Jèn fò nou leve vwa nou kont la mizè an Ayiti. M pral ba non 5 tip de lougawou an Ayiti kap manje moun nan. Premye lougawou t la, premye lougawou a e li menm ki gen pi gwo kay, pli gwo mezon nan peyi Ayiti a, li rele w anbasad Amerikèn nan. Oubyen Ameriken. E se li menm, depi 1915, li pran tout resous peyi a. Ki fè, peyi a pa janm kapab devlope nan peyi Ayiti. Sa se premyè lougawou a. Ou pral pran dezyèm lougawou wa. Ki gon bèl kay tou wi an Ayiti wi. Se anbasad fransè a. Se moun sa yo ki toujou enpoze devlopman sosyal nan peyi a. Se yo menm tou ki kraze pwodui nasyonal la, fè tout timoun pa kap manje, pa kap jwenn manje pou yo manje. Ou al jwenn twazyèm nan, nap pase pa Kanada, anbasad kanadyen an Ayiti, oubyen Kanada jan yo vle rele l la. Kounya la, se 3 nèg sa yo ki anlè, kounya ou al jwenn sa yo rele klas entèmedyè a oubyen klas konpla benta a ki pa ayisyen non, ki pa ras ni afriken ni ayisyen. Nou menm nou se nou se ras nou se ayisyen adoptif men se afriken nou ye paske papa nou te batay pou nasyon an li vin di peyi sa se peyi pa nou li ye menm si nou pa ras ayisyen men nou vin yon ras adoptif men moun sa yo 11 fanmi sa, 12 fanmi sa tap ekspwate peyi a, yo pa desandan ni a, ni afriken, ni la ras afriken, ni la ras ayisyen an. Ok? Kounya la, ou pral jwenn senkyèm lougawou a. Se ti gwoup nèg la ki rele tèt yo entèlektyèl la, yo soti nan, yo soti nan klas mas la. Kote m soti a, nan klas ke m soti a la, yo vin gen sa gen, sa yo gen anvi pouvwa. Men yo toujou ap pale de langaj. Yon langaj pou mas, epi poutan lèw rive nan pouvwa, pou aprè se nan konpetisyon ke yo prale avèk klas konplamenta a. Jodia, sa kem gen poum ta di jèn kap vini yo, pou lougawou pa manje timoun an Ayiti, il fo ke nou eradike 5 klas sa a. Men, n ap pran yo an premye. Jan n ap n ap pran yo, men ki jan pou nou pran yo. Se trèt nan mitan nou yo a menm, trèt nan mitan nou yo. Sa vle di sa ki sot nan klas pa nou an menm, Nan klas ba a, nan klas mizè ki yo fè nou nan mizè a, se yo menm pou nou pran avan, paske se yo menm ki pral trayi nou. E dezyèm lan, se klas entèmedyè a. Pou sa l nesesè pou nou pran klas entèmedyè a, paske tou lè twa Eleman ke m te pale avan yo, m ta pa w de, m ta pa w de anbasad ameriken an, anbasad franse e Kanada a, se klas entèmedyè a ki kenbe yo. Pase jou l tonbe, jou klas sa a tonbe, yo tonbe tou, pase pa gen pye, pase pye yo sou tèt klas entèmedyè a. Yo ba, epi sa ke yo ba yo tou sa yo bezwen. Se yo menm ki posede izin nan peyi a, konpayi machin, lwil, gaz, A vle di, yo menm se yo menm moun sa yo se se reprezantan klas se se reprezantan klas kolon an. Klas eksplwatè a. Klas vòlè a. Sa k ap souse larasafrikèn nwa a tout kote a. Il fo nou klas il fo nou eradike klas entèmedyè a dabò lè sa lougawou kounya la nasyonalman pèp la pral travay tè l l ap pral grandi bèt li E nou kapab ede timoun yo pou lougawou sa yo pa manje yo. E pou m fini avan m ale, lougawou t ap vole sou do kay, pran timoun anba manman nan, etan yon ougan. M pa bezwen fè kòb sou sa pase li pa egziste. E m ap repete ankò, yon rak manbo yo, se gran gerisè ke nou ye. Lè paran timoun nan pote l ba nou, nou fin fè tretman an, men toujou ankouraje manman ak papa a, al nan sant avè yo oubyen yon lopital al wè doktè. Tanpri pa bliye abòne e subcribe e like e pataje emisyon an. Tele Haïti Résistance Kounya la m pral pale Nan lòt emisyon an, tout moun sèvi lwa, lwa, lwa, lwa, lwa. Men ki sa ki lwa a? Kote mo sa soti? Se sou sa m pral pale nan lòt emisyon an. Men si m pa tonbe, n a wè m. Ale m pwale si m pa mouri. Yon tan an avè mwen. Ale m prale o mwen prale Ale m prale si m pa mouri yon tan.